Ew di, men e sa pral pale a se gran sè Gloria, nou eske nou konn Gloria? Yon ti fanm skinny li rap. So kisa manzè vin la, manzè ki gon sèl ki sipèsta. Se pa yon mesye dam non sèl la ye, sè a son full dam. Bon li reman yon basketè tou, li gen anpil siksè tou pou moman an. Li nan menm ling sexy red. Sa trè mave te patnè a 21 savage a. Li gen anpil siksè. Sa e gè sè a. Frè sè l sa.
Frè sè l jan w konn di a. Frè sè l. Epi li vini sou rezo a. Sou sa manzè ap esplike ke. Sè a fè anpil siksè nan rap game nan. Li gen anpil kòb e li pa fè ase pou fanmi an. Ou pa konprann, li pa kite, li kite fanmi ap mal trennen, gen bil ki pa peye, gen manman l ki toujou ap travay. Youn nan atis feminin yo, manzè plase kòm nimewo 2, nimewo 3.
Li gen anpil siksè, gen kòb. Sou l ap fè fit, l ap fè ti yon nan gwa atis, l ap jwe. E non, li te nan, li te nan. Entèvyou yo te di konsa pou pi piti pou sòti manzè lakay pou l al jwe pou fò gen 200 mil dola. 200 mil dola. Pou l jwe pou yon sware wi. Yon sèl sware. Kesyon mwen pou nou, èske nou menm nou panse yon moun, kòmsi an di chak nan nou la, nou vin ap fè siksè nan kenpòt sa n ap fè a, èske nou reskonsab pou fanmi nou sa n pat gen yo? Ok, banm reponn.
E pa menm sak de lwen yo, sak pwòch yo. Antouka di pyès ou pyès wap ede. Wè pou mwen, manman a papa m se premye moun m sipoze retire yo mete yo kote yo vle a. Men apa de sa, sè m, m pap ba ou chak jou. M ap ba ou biznis, wa kontinye. Lòt fanmi yo tou ka toujou jere nou. Men way, fè pa nou tou, si m ap jere nou tankou ann di nou vle aprann yon bagay epi peye n pou nou chèche travay. M ap fè siksè pa m bat pou n fè pa nou tou. Èske m ka kanpe ak tout fanmi m nèt nèt nèt nèt? Non. Non, pou m pa kite Dayana sa di an. Gen de fanmi ki konsa vre. Gen de fanmi lè w ap fè lajan, yo pa chwazi tankou lè w ba yo ti kòb.

Kòmsi ou gen kòb, fanmi an, se kòmsi ou dwe l. Ou dwe l tout bagay. Li pa pou al chache kòmsi pou l fè plis non. But ou dwe l, se pou ou, se pou envesti, se pou sesi, li menm pou l fè tout sa. Mwen menm tou, kòm mwen m pa gen frè, m pa gen sè so. Men, m konnen m dwe manman m avèk papa m. Si m ka push up yon lòt moun nan fanmi an, si m ka push up yo.

E sam di w, m di sam ka bay moun nan kòb, men m pa bay moun nan ti kras kòb sèlman pou l manje, paske m konnen gen pwoblèm, ou konprann sa m di w la, moun nan pral dèyè rezoud pwoblèm, sesi sela, bat fò l gen kounya la pou l fè sa l gen pou l fè. Deje wè pou mwen, m santi olye ba w kòb la l ap di w kisa w vle fè, epi m al yon kote, m di e sa w vle fè, epi djadja pral e kòb la ap peye, m di men.

Bon m avan tou m poko jwenn matmwazèl la fò di ou menm si w gen siksè kisa w kisa w èske w santi w dwe e si w dwe kèt fanmi kiyès nan yo w dwe èske se manman papa ou pa wè frè ou pap wè sè. Bon m pa gen manman m konnen papa m avèk ti sè m avèk yon ti frè m genyen.

Ron poukisa l fè sa tou? Ron poukisa l fè sa tou? Pase l konnen gon sous k ap pwodui lajan li p ap manke. Ebyen se poutèt sa w ba l biznis lan wi. Pou l fè sous pa l. E ankò tou, m ap fè sous pa l deje. E vre fò l fè sous pa l. Lè moun nan kòmsi li jòs vini konsa. L ap di o ou pa mwen entèl pa fè tèl bagay. Gen bagay ki te ka jòs jere prive. Ou te ka rele moun nan ou tèlman di l pawòl se vre sa l di an ou antre nan santiman l. Keyou. Ban lòm ou te konsa.

Non, la pi pa, oui, la pi pa de fanmi pa ka konn jade depi. E ou menm Clarens, sou dat job de pwezi a, e ou menm, konbyen moun ou dwe menm lè w fè siksè? Wè nou pap di, si w fè, lè w fè siksè konbyen moun ou dwe? M pa ka, definitivman m pa ka konte konbyen moun m dwe, but m konnen ke m dwe, m dwe koukou la. Ok. M gen matant. Yeah. Men m zanmi tou.
Yeah. M gen chè, tou sa. Yeah. Men ofon gen fanmi.
Wap fè basket avè yo. Wap fè basket avè yo. Yo, mwen menm, son bagay. Pase mwen menm son moun gen rankin tou. Son bagay ki vreman enteresan. E son bagay tou ki fè sitou e moun nwa. e fè fon lèm di w fè fon an nèg la kòmanse ap fè siksè lap fè kòb li si tèlman gen moun ki pa tap fè siksè paske anpil nan nou e kounya petèt ou wè ti nèg nou ap manyen lajan paske nou pa sot nan lajan so lè gon grenn ki kòmanse ap parèt lap fè lajan se kòmsi son twofe tout moun te gen pwoblèm. Ou pa konprann non. Epi tou ou menm tou kòm bon kè. Paske nou leve. Moun nwa a menm. Moun nwa a leve an fanmi. Blan an pa leve menm jan moun nwa a leve. Non sans moun nwa ou toujou ou te kay kouzen ou. Mwen menm m konn tout kouzen m, tout grann mwen. Ou konprann? Lamizè non sans li mennen tout moun ansanm. Gen nèg ki gen kòb, ou tande sa a lòt bò, sa a lòt bò, yonn pa rekonèt lòt. Ou pa konprann? Nan sans sa a, si w fin gen kòb, ou ka santi kèk men nou. M pa ka gen ti kouzen m. M te konn jwe ap jwe, nou konprann, pou m kite l ap mal trennen, ou pa konprann. Ou konprann? Èske ti kouzen w leve li vle fè sa w vle fè a tou? Enben sa a se le pwoblèm. Ok, nou pran egzanp nan sa a.
Èske ti kouzen w leve li vle sa w vle a? Sa k nan tèt ou a lè w pataje l avè l, èske l ap asepte? Enben kanmenm kanmenm wè premyeman tou se pa kite moun nan konn ki vrèman enpòtan konbe kòb ou wap fè depi li deja konn konbe kòb wap fè menm si ou ta bal sa ou a di a wonchon ou te ka banm plis wi menn. Menm si moun nan pa konnen. Wi menm si ou pa konnen. Banm di ok banm pran yon lòt egzanp avè nou. Tankou gen yon pakèt moun kòmsi ki popilè sou entènèt la, tout moun panse yo gen kòb. Pandan Zilè Jazz gen kòb pou yo manje. Wap byen pale, wap byen pale. Fanm yo ap toujou rayi moun nan. Wap byen pale.
Banm pran egzanp sou mwen.
Tankou mwen, tankou lè m gen fanmi kòmsi lwen, kòmsi lwen.

Ok. M fè tèt mwen plezi. E So, sa. Ok. mwen Yo pa menm, m fè konnen tèt sa. Yo menm yo pa vle w fè tèt ou plezi. Si m gon kòb,
si pa egzanp tout afè m regle, m ka chwazi soti a tèt mwen. Men kòb sa, m pa pral panse avèk moun, ti fanmi. Men fò m fè tèt mwen plezi tou. Strès k ap touye m nan kay la, m chwazi soti avèk kòb lan. Si nou vle bad, Ok, fò ok. bad yo Yo panse. panse. Fò bad yo di tèt mwen pou byen pou bad ou. Bay Keïsha, Sot di an, sa te rive nou yon jak

M ta swete se pa e pa bouch mwen map bay vant ou menm. Gen yon sans mwen m toujou depim gen kòb yo sim genyenl tout moun kem konnen ki te vrèman antouraj mwen tout gen kòb e m ta swete sa pa fèm pòv menm e se nan kou sa anpil jèn atis ke nèg la ap jwe baskèt ke lap jwe foutbòl ke lap rap e nan menm kou sa yo pran paske moun nan yo toujou ap ralel. Paske li di yo moun sa yo m leve avè yo sa yo m pa ka kite yo deyè. Paske se pa tout moun ou leve avè l ki renmen w vre. Imedyaman li wè, wè imedyaman li wè w depase kote l te ye a, li vin gen gwo kè. Sou pa menm fè moun anyen, ou konprann? Lè konsa ou vin mefye, ba mwen mefye m. Ou lè te wè sou tiktok la ou mesye ki tap di l lap viv etazini, li di konsa ke li te gen kòb li tap viv a sa madanm li a pitit li fanmi k mete l atè kounya lap dòmi aba pon. Wi.
Nan ede fanmi. Sa pran tout tan monchè. Bon sa tan mi tan. Pandan nap pale kosa men. Bon. E gon gen se fanmi. Bon gen se moun ki pa konn manaje kob yo tou. Gen moun ki soti kenpot ki gen 150 milyon dola ki tonbe a zero plat menm. Bon ti bagay m te vle antre nan zafè ede fanmi sa but pafwa tou kan nou vin gen lajan epi yon moun ki te kanpe avèw ou chwazi fèl pete tankou rapè Kodak Black lan misye tal nan yon shop, shop sa lè w ale ladan yo filme w yo fè yon ti pale avèw yo di w sa ki te ni sou teren men lè w te piti but ou pat janm gen avantaj gen yo misye di lè l te piti l te gen yon stil Jordan li te renmen. Pierre. Se te yon kouzen l ki te konn fè l plezi. Epi li imedyatman misye vin gen lajan li chwazi fè kouzen l machin ke li te vle, machin rèv li. Wi, sa va. Ou ka fè l.
Epi tou li make sure tout sa misye bezwen li ba li. Ok. So yon kouzen, se pa menm pwòp yon tonton. Yeah, yeah, yeah. Non, se pa menm, e sa m sot di w la. Pandan n ap leve, ou nan menm nivo avè m. Kòm kouzen, sè manman, sè man, sè dis, sè dat. Se al nan kay lon, sot nan kay lòt li ye. So se vin, e pa vin kouzen w ankò. Se yon frè, yon sè. Yon frè. So, kounye a la, se kòmsi w vin, pandan n ap di sa m renmn, m fè kòb, m gen 3 Rolex pou m achte menn.

Lè l soti deyò vin kòmsi Jean Claude di vin bay sè a kout kouto nan do li tou sipèsta tou wi. Byen si. Wi se yon fanm nan wi paske li desann se yon nivo l met tèt li kounya l ap fè kòb tou wi m pa al sou m pa al sou kote lòt ti videyo. Paske gen anpil moun k ap pou li wi gen anpil gwo kè wi k ap pou li. Men pa pou li non moun k ap vin ou konnen haters yo tout kote y ap vin enterese oh Gloria t fè sa.

Rapè sa e nimewo rapè nimewo 1 rapè nimewo 2 sa e di sou nan top 3 sa e di wap fè gwo lajan. Gwo lajan.
Gen yon rapè youn nan rapè sa yo ki konsidere tèt li ou ka wèl tankou wap mache lè ou nan pami la foul ou wèl ki se li rele Djeko ou pap janm konn sil gen nivo ou pa wè wap pran yon ti bekàn lè ou gade wèl pami pandan se tan lòt yo pou wè yo

Suremy li gen dwa pa amour twò li gen pil chèn pil mont men se nèg kansekant pral nan strip club li t pral nan ra ou zen paske chak moun gon gon satan yap a lavi sa ou ka wè nèg sa di a mwen m pap depanse kòm m pap nan pil machin pil bagay li gon lòt adiksyon li gon lòt ch lap fè kanmèm so ou vini paka kritike ou pa konprann non lèm wè w konsa m pa pran ah misye son bon nèg m pa gadel konsa oubyen. Si w pa fè, ou gen dwa pa fè l nan sans sa. Men gon lòt kote. Nan sans mwen menm ap di a, misye saj anpil, non sèlman w ka al nenpòt kote ou wè l, pandan se tan lè l ap rap, li tankou yon demon. Tèlman l fwa pwodis, ou pa menm gen nan mouda w gen dwa pa ka kenbe avè l, tèlman li konn.